Jodi a, tout moun konnen m pase anpil anpil anpil medya, anpil medya. E ou konnen gen anpil moun ki, pa egzanp, yo, yo gen pwoblèm avèk sa, yo panse gen yon enstabilite nan sa. Si m ta pran tout egzanp medya kote ke mwen mwen pase yo pou rive jounen jodi a la, m ta di nou men poukisa m kite yo, n ap sezi. Pa egzanp jodi a m pral ba nou ki rezon k fè m kite radyo, e kòman radyo, dènye radyo sa, radyo mega. Pa egzanp, gwo pakèt moun ki konnen m ki toujou ap di ke pa egzanp Elize li pase anpil medya, li li toujou pa rete nan medya yo vre. Men gwo pakèt bagay ke Ayisyen an pa konnen. Youn nan pi gwo pwoblèm ki gen avèk Ayisyen yo, yo plis bò opresè lan ke bò oprime a. M panse ke nou konprann egzakteman kisa ke m vle di pa la. Sa vle di Ayisyen an plis pote moun ki bouwo a, li plis ba l respè ke moun k ap sibi menm jan ansanm avèk li a. M pa pral pran egzanp de tout medya ke m pase yo. Pa egzanp, youn nan patwon medya ke m pase ki vrèman djètlemenn se se Mario Vio, pdg Mario, e chapo ba. Gen anpil lòt toujou men m e Mario Vio ki vin nan tèt mwen dabò. E plis moun konnen m se tou apati de de Signal FM paske Mario Vio te te ban m posibilite sa. Men, Dènye eksperyans radyo m pou kounye a la se Radyo Mega, Alex Sainsurin. Petèt anpil moun pa konnen verite poukisa mwen menm pèsonèlman m kite Radyo Mega. E m sot di sa la, Ayisyen an toujou gade moun ki nan menm nivo avèk li an kòm etan moun ki bouwo a. Men vrèman bouwo a, yo pa janm trete l antanke bouwo. Alex Cesure patron radio mega misye fè preske 1 an ap koze avèm se tankou son fanm kap koze avèk on on nèg kap koze avèk on fanm epi par pitye e fanm nan nèg la vin aksepte e e fanm nan vin aksepte nèg la se nan se preske nan sans sa epi finalman mdi ok map vin baw kout men an Men vini m vini nan Radyo Mega, Dènye Ekspresyon nan Radyo Mega, e pou moun ki pa konnen tou, m se moun ki kòmanse, premye moun ki kòmanse jounal 5 è Radyo Mega, se, se se te mwen menm. Donk m te kite radyo a. M te kite Radyo Mega, premyèman, paske gen yon direktè ki te soti Etazini, nan Radyo Mega ki Etazini an, misye rantre ann Ayiti vin ban m dikte. M di pou nivo ke m genyen, sa e bagay m ap pale bagay lontan, bagay plizyè, se, pliske setan avan sa wi. Setan avan sa m pa t ka pran dikte, se pa jodi a m pral pran dikte. M te di misye m pap pran dikte donk m te leve bon maten pou nèk di radyo a m kite radyo a. Donk kòm m te kite l an bon tèm, an bon djentlemen, donk nou toujou rete konekte. E sa fò apre, tout radyo m kite yo, m toujou gen bon tèm avèk direktè yo e m ka tounen nan Mediafire nenpòt ki moman, nenpòt lè m vle. Epi misye fè ennan pou m te tounen nan Mega. Finalman, pa pitye, m di m ap tounen nan mega. Epi sa e sa m ap di w la, pa egzanp nan mega m gen yon pakèt nèg ke m apresye anpil, lè m aseyan ki fè yon pakèt sakrifis, Romanes ki fè anpil sakrifis tou. Donk, gen yon pakèt eksperyans m pa bezwen site yon seri lòt konfrè tou, Sévère nan nan nan radyo mega. E sa fè lèw wè dènye dènye bagay ki pase la evenman nan mega ou wèm vin kite mega m wè kòmsi konpòteman nèg sa yo m sezi m wè konpòteman nèg sa yo m dakò m antann m avèk misye Alex sensiren poum ale nan mega menm al nan mega avèk objektif poum jwe wòl Maseyan, ki se direktè enfòmasyon radyo a, e sa m te antann avèk misye, pou m jwe wòl tou Romanes la, retire Romanes nan Booster, paske Booster an bès, epi pou kòmsi pou m segonde misye, pou m bay, pou m bay Booster yon lòt nivo, pou m bay radyo a yon lòt nivo. Se te sa. Donk m pa t ale kòm senp prezantatè, m t ale kòm responsab nan radyo a. Epi. Lè m rive, epi m wè kòmsi sa misye repwoche mesye yo vre, se pa sa, se mwayen ki pa genyen. Pase lè m repon, lè m ri, lè m ap pale avèk misye, misye di m non, Romanes pa ka fè moun pale paske li gen, li gen, li, li gen nèg se bòs li yo ye, e li, li, li manke konpetan. Lè m rive, m wè se menm Romanes la, m wè ke se, se menm ti plenyen yo. E, e, e Masenyan Jean Philippe, li, li pou kont li, li fè tout bagay yo pou kont li, li pa kapab, li kraze, gon seri de bagay li pa kab fè. Men lè m rive, m wè, sal nouvèl la, Pa gen yon fèy blanch pou moun ekri nouvèl. Yon nèg ki di li gen enfòmasyon, li pa gen yon machin ki gen yon enprimant, si l fin fè jounal la, l ka fè jounal la sòti. M di non, pwoblèm nan se pa Marcelin ki pwoblèm nan. Donk m ap fè rekil paske nèg la prezante w moun yo yon jan epi ou wè se yon lòt bagay li ye. Yon nèk direktè medya tou pa egzanp, Alex Ceinture, misye kareman pèsonèlman misye di m sa, misye di mwen, Nèg yo nan Bagay tè a tè bagay ki ap ban nèt map di w la wi misye di m majorite nèg ki nan mega kap travay yo nèg yo gen pinèz yo vin a pinèz nan radyo a e sa misye di m misye di m gon nèg ki sot etazini ki rantre nan kal nan radyo a epi nèg la tounen lakay li epi nèg la wè lakay li benyen a pinèz Epi li rele Alex potel plent pou nèg kap travay nan radyo a paske nèg nan radyo yo yo dòmi nan radyo a yo sesi sela yo vin avèk pinèz anndan radyo a men sa on direktè radyo dim pandan ke on nèg ki pa nan radyo a li akize anplwaye w kòm nèg ki sal ki santi ki gen pinèz epi ou menm wap fè wap fè pwopagand pou sa donk men kòman misye te prezante m radyo a E lèm ale nan radyo a vre mwen pa gen okenn okenn okenn okenn verite nan sa ke misye dim nan. Donk jodi a la sim te kòmsi on nèg ki te vle pozisyon, Romanès tap deyò nan nan nan radyo mega. Maseyan tap deyò nan radyo mega patap paske mtap vini mtap enpoze mtap pran pozisyon yo vre. Men lèm ale mfè evalyasyon an mdi non Romanès ka degajel toujou, mdi non Maseyan gen volonte a lka degajel toujou. Misye gon bagay tou pou jounal 5 è a mantann avèk misye epi misye di monchè men tan kòb lap peyem. M di misye non, men tan kòb pou w peye m. M di misye w ap ban m tan kòb nan radyo a? Epi misye di li pa ka ban m tan kòb paske pa gen nèg nan radyo a ki touche tout kòb sa. M di misye chak moun fè pri travay pa yo. Donk ou gen kòb sa pou w peye m, w ap peye m li, ou pa ka peye m li, m pap nan radyo a. Donk vwala poukisa ke mwen menm m kite radyo mega pèsonèlman. Misye antann li. Avèk kòb la avèk mwen, misye di m pou pa gen jalouzi, l ap fè direksyon radyo a ban m mwatye nan kòb lan, epi an kachèt, kòmsi aletranje li, l ap fè transfè mwatye kòb la l ap peye m nan ban mwen. Donk, nou pa p bezwen konnen ki dil kòb nou fè, y ap sèlman konnen se kòb ke radyo a Ayiti a peye m sèlman. Epi lè m vini, misye misye chanje pawòl, l kòmsi e kòmsi s on nèg kòmsi k ap koze a yon fanm, li fin bon sou fanm nan epi l fin koupe fanm nan epi li pa bay fanm nan bon jan ankò. Donk kounye a la, se la kòmsi ti ti ti ti joure E ti jou rekòmanse. Epi lè m tou pou eksperyans ke m genyen nan radyo tou, lè m kòmanse fè jounal la pandan yon semèn, misye ap voye ti mesaj ban mwen, men kisa pou m di nan mikwo, men kisa pou m di nan mikwo, nan nivo pa m. Donk se sa l fè tout nèg yo, yo aksepte l. Donk, kòman yon nèg tankou m, pou eksperyans mwen, pou sa m fè nan domèn nan, m pral rantre nan yon lojik konsa? Donk tout nèg ou wè kòmsi ki rete nan medya sa, se petèt yo aksepte pou yo kapab sibi wòl, esklav avèk patwon an, menm ou menm di l tanperaman m pa genyen l. Jodi a la, m bay verite a paske gen anpil moun k ap plenyen k ap di ke Elize pa janm ret nan radyo e dènye eksperyans la nan Migral pa menm fè yon mwa menm li kite l la. Donk men vrè rezon ki fè ke m m kite m kite radyo Mega. Donk si gen yon bagay ki diferan, Alex Sainsurin kapab vin avèk a vèsyon pa l e si l vle deklare m lagè tou, se youn nan patwon medya, onètman m tou deklare lagè ansanm avèk li menm. Donk lè w pran nèg sa yo petèt w ap gade pou wè menm nèg sa yo m soti te la yo lè Romanes petèt bon Masyas se yon nèg ki trè koul li ye ou pral wè kòmsi li p ap gen pwoblèm avèk avèk Alex men petèt gen dwa si se avè m e mwen menm jodi a la pou tan m gen nan radyo m pa janm gen konfli avèk okenn jounalis ni moun ki te nan medya ansanm avèk mwen menm ni nèg k ap travay anfas mwen nan medya m pa janm nan voye monte sou okenn nèg men jodi a la m vini pou gran piblik la pou m di nou Men ki rezon, gon seri de patwon medya ke nou wè jounen jodi a la, yo pa moun, yo trete moun yo, moun kap travay avèk yo a antanke bèt, epi yo menm tou, yo fèl antanke kòmsi se yo menm ki gran bòs la. Lè misye fin negosye lajan sa avèk mwen podyab, on nèg ki nan radyo a kòm Sévère, m di misye m pap fè radyo, m pap fè jounal la pou kont mwen, Sévère ap avèk mwen, map bezwen on fi avèk mwen. E si nap diw la wi menm ti fi sa ki nan nan nan nan nan mega ki te vin nan mega mega e mwen k di m pap fè jounal la avèk yon fi paske map kreye espas pou lòt pou lòt jèn m gon lekòl pwofesyonèl demwazèl sa ki vin nan mega akoz de mwen an m relel poul vin banm yon bakòp nan lekòl la li pa vini non tank yo engra wi kounya li plis bo patron an pa pase mwen ki kreye espas pou li a wi tankou sevè lèm aksepte poum al travay nan radyo mega tout bon vre

Gen plen lòt m te ka vini wi, tout medya, eksperyans m fè yo, petèt m panse gen yon lè lè m ap gen pou m pale de tout eksperyans radyo sa yo, m ap gen pou m tounen sou sa yo ankò e m ap tou pase pran lòt yo ankò. Lè nou jwenn kounye a la jan de patwon sa yo, m panse yon nèg tankou Jean Philippe Masséan, li se yon patwon pou kont pa l, yon nèg tankou Romanes petèt ki konpòte l konsa, Li se yon patron pou kont pa l. Li ka toujou deside kite Mega epi li vin fè platfòm pa l menm jan Roody fè l la. Donk, mwen ankouraje mesye yo, olye n kite patron medya tradisyonèl yo ap ranse avè nou, betize avèk nou, kreye pwòp platfòm pa nou. Fon envèstisman, fon depans, fon ti stidyo, achte yon de twa kamera, achte yon ti mikwo epi pou n travay avèk pwòp tèt pa nou. Gen opòtinite. Rezo sosyo yo, yo ba nou mwayen jodi a pou nou fè l. Donk, ann evite kounye a la kite patron medya tradisyonèl yo ranse avèk nou. Ankò yon fwa, chapo ba avèk ou di, chapo ba avèk chak grenn jounalis ki deside rete nan peyi a, e ki ap fon travay ekstraòdinè, on travay ki pwòp e ki ap gade pou nou wè ansanm kòman n kapab ba on lòt imaj de peyi a.